Sipèrelve avèk dènye deklarasyon ke ansyen prezidan ameriken Donald Trump fè kote l di ke administrasyon Biden nan pran 1 milya de dola pou moun ki sinistre lè gen pwoblèm siklòn, dezas, epi y ap fè imigran ilegal rantre Ozetazini, yon sitiyasyon ki afekte opinyon an e nou wè semèn sa a tou desizyon or deklarasyon ke ki soti anndan. Depatman Sekirite Enteryè Lèzetazini ki fè konnen ebyen yo pap renouvle pwogram Biden nan, nap presize. Kestyon an, eske se menm ka pou Ayiti kap fè fas avèk anpil pwoblèm ensekirite. Nou wè sak sot pase la nan moman kote gen anpil demach kap fèt bò kote gwo òganizasyon kap defann dwa imigran Etazini tankou Haiti Bridge Alliance. HBA k ap fè gwo demach tou pou ke pwogram nan kontinye san pwoblèm. Jodi a, pou nou reponn yon ansanm de kesyon k ap boulvèse moun ki deja aplike pou pwogram nan k ap tann repons, ebyen nou genyen yon gwo pèsonalite, avoka imigrasyon ameriken nan San Dyego, Kalifòni, Madam Nicole Phillips ke tout moun renmen tande paske depi l pale l kalme lèzespri e l vini a bon enfòmasyon pou ou. Jodi a nou pral vide kesyon sou li, sa l kapab reponn l ap reponn, Tout sa n bezwen konnen ebyen madam Nicole Philips pwal esplike nou, gen anpil moun kap fè pwogram sa sou medya sosyal yo men lè w gen madam Philips sa son lòt nivo liye nan paske yo menm yo ap takle kesyon sa yo de prè madam Philips nap sispann pale anpil pou n ba w ekran pou n di w byenveni nan pwogram sa Ayiti Dyaspora Imigrasyon yon pwogram pou dyaspora kèlkeswa kote yo ye sitou nan karayib la Meksik Chili Brezil Repiblik Dominikèn Ayiti isit Etazini ebyen ekran pou ou An nou kòmanse avèk dènye devlopman ou li, près amerikèn nan, yo di ke pwogram nan pap renouvle. Donk, ki lekti ke w fè, answit ki dènye enfòmasyon ou genyen sou dosye sa? Bon, dabò bonjou Jean Pierre, mèsi pou envitasyon pou pale sou emisyon an. E selon konpreyansyon enfòmasyon nou genyen an, E pwogram, lè nou di pwogram Biden, oubyen pwogram Biden lan, e nòmaman, e non an angle se CHNV, paske li an, sa enkli pwogram nan, enkli 4 peyi, ou konpran? Kounye a. Nikaragwa, Venezyela. Vwala.
Donk sa ki rive a, se ke yo kòmanse pwogram nan, CHNV, yo kòmanse pwogram nan avèk moun Venezwelyen yo. Yo kòmanse sa nan mwa oktòb. E kounye la yo te bay yo 2 zan, menm jan yo bay e Ayisyen. Ou konpran? E Ayiti kòmanse avèk lòt 3, lòt 2 peyi, Nikaragwa avèk Kouba. Tout peyi sa yo kòmanse nan mwa janvye 2023. Pou Venezwela ki kòmanse nan e oktòb 2022. Pou moun sa yo nou se nan mwa oktòb 2024 epa vre kounye la sa fè 2 zan e anpil moun te mande eske yap renouvle oubyen mo yo itilize re pawòl bay pawòl yon dezyèm fwa pou Venezwelyen yo. E bay aparamman selon jounalis yo gouvènman an reponn non, yo pa pral fè l, yo pa pral re pawòl, yo pa pral renouvle pwogram Biden ni pou Venezwela men ni pou Nikaragwa, Kiba oubyen Ayiti. Keske sa vle di? Sa vle di ke moun ki deja antre depi mwa janvye 2020. Pou moun ki, pou Ayisyen ki antre nan mwa janvye 2023, sa vle di ke moun sa yo, e fok yo chèche yon mwayen pou legalize nan Etazini. Paske nan mwa janvye 2025, nan mwa kap vini a, ou konpran, janvye kap vini a, Pou moun sa yo, stati pwogram Biden nan lap kanpe, lap kanpe, yo pa pral genyen pwoteksyon pwogram Biden nan. Men, genyen yon ti bagay ki enpòtan, paske omwens, Prezidan Biden, li renouvle Ayiti pou tps, donk tps kapab ranplase stati legal moun ki gen stati pawòl e pwogram Biden nan sa kap ranplase li ou konpran donk sa vle di tout moun ki antre depi mwa janvye 2023 jiska 4 jwen 2024 sou pwogram Biden nan moun sa yo yo enkli nòmaman avèk tps yo bon yo gen yon stati ou konpran se temporè men ou gen dwa travay ou gen dwa depòtasyon Pou lonsan ou byen ou stop. Pou moun ki antre e sou pwogram Biden nan apre 4 jwen 2024, moun sa yo pa gen lòt pwoteksyon legal Etazini, fòk yo oblije chèche pwoteksyon tankou azil tankou map tonbe amoure avèk yon american epi marye. Kanpe la, kanpe la madame Nicole Philippe paske gen moun kap ki tande pwogram sa e k pataje li enpòtan sa w di la donk tout moun ki nan brakèt 2 premye lane yo tps la kouvri yo sela vle di ke lè pwogram nan ap fini an janvye 2025 Pwogram nan yo pap kontinye l moun sa puiske Biden te pran tps pou ayisyen donk jiska 4 jen donk ou kapab aplike pou tps la ou kouvri pou 18 mwa sa nou fè pwogram dènye pwogram nou fè Ayiti Dyaspora Imigrasyon se menm pawòl la nou pale kounye a sa l di ki enpòtan se ke apre 4 jen gen anpil moun ki antre ki antre apre 4 jen ebyen moun sa yo la yo pa kouvri Donk, fò w chèche yon lòt mwayen pou yo kapab jwenn pwoteksyon legal isit Ozetazini. Ou ka pran l apati de Cajun kounye a pou nou, pran l apati de Cajun an pou nou, Madam Nicole Phillips.
Wi, bon, e, pou moun ki vini apre 4 Jwen, e, sèl bagay, bon, sa yo genyen, se tankou, se prèske menm jan si yo antre. Etazini, e pa menm jan, men se kòm si nou antre sou fwontyè Meksik la, ou konpran, ou gen yon stati, ou gen yon pawòl imanitè ki tanporè, men lè li ekspire apre 2 zan, ou pral oblije, bon, fò chèche li avan li ekspire, ou konpran sa m di w la, men apre 2 zan, e ou pa pral gen stati legal ankò, e gouvènman ameriken an genyen dwa depote w. Gen anpil zanmi nan chat Dènye pwogram mwen poze kesyon sa, Èske sa vle di kounye a ou moun yo apwouve nan kad pwogram Biden nan, èske kounye a se lè l rive sou 2 zan pa l la, èske se, wè, wè, wè, wè, wè nyans lan, èske sipozan ke m ta rantre nan pwogram Biden nan, epi kounye a pandan m rantre nan pwogram Biden nan, epi kounye a yo pa renouvle l, èske kounye a m ap tann nan 2 zan, jen 2024, jen 2025, Jen 2026 eske se an jen 2026 kounya m renmen m pap gen stati legal ankò eske se konsa pou yo konprann paske sa gon nyans ladan. Wi se yon bon kesyon sa vle di nan mwa jwen 2026 2026 ou pap pral gen stati legal ankò sepandan ou pral si ou vle rete etazini kontinye gen pèmi travay E ou oblije chèche lo manyè pou jwen sati legal avan sati legal fin tèmine. Paske apre li fin tèmine, se tro ta. Ou pral nan Etazini, e legal. E ou pa vle sa, paske yo gen dwa depòte w. E anplis, Petèt se pi difisil pou chèche yon stati legal si ou la e antre giyome ilegal. M pa kwe yon moun ilegal, men san dokiman. Kounye a la, e si ou apèn rive, ou konpran, ou apèn rive, se mwa oktòb ou rive nan mwa jwen 2024, se enpòtan pou chèche azil kounye a. Si ou pè ou retounen Ayiti,

ou byen e si ou marye avèk yon Ameriken. Menm la, se konplike. Men pa vreman gen lòt mwayen pou Ayisyen legalize, an ti giyome, e se al di pito. Ou konprenan? Donk, se anpotan pou fèl pou ou kapab jwen yon sati legal. Bon, yon lòt kesyon. Bon, avan pran lòt kesyon, Madam Nicole, nap tou fèmen dezyèm kesyon sa ki enpotan. Gen moun ki te konprann ke lè yo tande nouvèl ki di ke yo pa p renouvle Biden nan, pwogram Biden nan, sa vle di ke depi kounya a, depi kounya a, kote rantre apre Juin, e se depi kounya a, lè w rive an Janvier 2025, Pwogram nan, ebyen l kanpe. Se konsa yo te konprann li. Yo pa t konnen ke se lè, se dat pou dat. Gon ekspresyon ki di, dat pou dat. Si w ta antre an Juin 2020, 2024, donk fò w tann an Juin 2026 pou 2 zan w lan fini, pa vre? E si w ta antre an Juillet 2024, donk se an Juillet 2026 2 zan w lan ap fini. Donk se lè 2 zan w lan fini, Yo pap renouvle l. Sa pa vle di kou rive an janvye. Gen moun ki te konprann se kou rive an janvye 2025, ebyen pwogram nan kanpe. Donk se pa konsa, se lè 2 zan w nan fini. Kèlkeswa dat ou antre a, se dat pou dat. M antre an janvye 24, janvye 26. Mars 24, mars 26. Juin 24, juin 26, eksetera. Donk se konsa pou yo konprann li. Pa vre, madam Nicole? Se egzakteman sa. Se trè enpòtan. E pou fèmen kesyon sa, yon lòt bagay, se ke si tout, si ou antre mwa jwen 2024, ou aplike pou azil, 2 zan gen tan fini nan mwa jwen 2026, ou poko jwen azil, eske ou gen dwa Etazini? Kisa ki kapab revoke?

M ta renmen kounya rekapitile sa w di a. Li enpòtan madam mesye pou nou byen konprann sa paske moun k ap pale avè nou an li konn dosye a, son avoka imigrasyon amerikèn par dessus le marché e li menm l ap viv nan San Diego, Kalifòni, li anndan yon gwo òganizasyon yo rele Haiti Bridge Alliance ki konn dosye sa a de an premye men. Si kounya w antre apre 4 jen, nou te wè l, m ap rekapitile ankò pou ou menm, donk 2 zan w lan se dat pou dat li ye. Si w antre an janvye 2024, 23, an janvye 2025, 2 zan w lan fini, yo p ap renouvle l. Si w antre an mas 2023, mas 2026, yo p ap renouvle l. Si w antre an jiyen 2023, an jiyen 2026, 2 zan w lan fini, yo p ap renouvle l. Se dat. pou dat 2025 sa fè 2 ans 2 ans 2025 eskize se dat pou dat dat ou antre a sou 2 ans yo pap renouvle sa pa vle di ke se ke nou rive an janvye 2025 tout bagay fini non e pa sa l vle di l vle di ke se dat pou dat dat dantre w la apre 2 ans yo pap renouvle nou oblije ensiste pou ou menm Pou kapab vrèman konprann. Kounye a, e Madam Philippe di yon bagay ki enpòtan sou tout moun ki la jiska jiska mwa de jiyen 2024 ane sa a, ebyen kòm Biden te bay tps la, li te redezinye Ayiti pou tps, tout moun ki nan peryòd sa a jiska mwa de jiyen 2000 jiska mwa de jiyen 2024, se dat sa ke Biden te redezinye Ayiti pou tps, Ti pyè sa kouvri tout moun sa yo donk lè kounya 2 zan paw la ap fini ap fini an ti pyès la kouvriw men si w antre nan kad pwogram Biden nan m repete si w antre nan kad pwogram Biden nan apre mwa de jen 2024 ou pa gen ankenn lòt kouvèti legal ankò paske ou pa kalifye pou tps apre jen 2024 ok a se moman la sèl rekou ke ou genyen ou gen rekou azil politik piske ou pèsekite nan peyi ou peyi a gen ensekirite ou ka toujou montre moun ap mouri dayè gad yon masak ki sot fèt la sou pon sonde kote gang ap batay ak gang moun ap mouri kidnaping ap fèt ou gon bon agiman pou aplike pou azil li di yon bagay la li di ke. Si w aplike pou azil la, yo poko reponn ou. Paske pwosesis azil Ozetazini, li pa, yo pa klike dwèt ou. M gen zanmi m ki gen nenpòt de twa zan k ap viv, yo, yo, l ap fonksyone, yo ba l papye l, tout bagay, yo poko janm reponn li azil, azil la. Donk pwosesis azil la long apre jen 2024. Ou pa, ou pa kouvri pa ti pyès, ou, ou, piske w te antre apre dat la, ou oblije kounye a, moun ki antre nan Biden yo, fè w debouye w pou aplike pou azil politik. Fè dokiman w, pran san w, chèche tout, agimante chak bagay. Paske ou pa pral di nan bouch non, yo pral mande w ki prèv ou genyen ou se yon, y ap pèsekite w. Ou aplike pou azil politik. E lè w aplike pou azil la, yo pa pral reponn ou tousuit. Depi w fin aplike, ou gen dwa rete, yo p ap depòte w. Sipozon ke Trump ta monte, y ap pèsekite moun, imigran, eksetera, yo pa ka depòte w paske ou gen yon aplikasyon azil politik. Se sèl rekou Ayisyen ki rantre apre Juin 2024 paske ou pa nan tps ou pa gen kenn kouvèti lè 2 zan pwogram Biden nan fini. M espere ke madam mesye mwen klè sou kestyon an, si w poko fin sezi retande videyo a, retande l, nou wè m repete l plizyè fwa pou n ka byen konprann sa k ap pase la ok. Donk madam Philippe konnen l enpòtan pou moun yo se bay dwa etc fò yo byen konprann sa k ap pase. Si w gen yon dènye ti nòt ou te renmen ajoute Lòt fin ajoute la, kounye a n pral pale demach k ap fèt yo. Ok.
Yo jis yon ti klarifikasyon avan nou avanse. E m panse ou byen di sa men jis pou klarifye. Menm si ou gen tps, ou konpran, ou antre Etaz, ou antre avèk pwogram Biden nan, e epi ou antre avan 4 jwen 2024, ou gen dwa tps, aplike pou li tanpri. E lòt bagay, e se enpòtan pou aplike pou. Chwazi l tou. Menm si ou kalifye pou, m konnen nou deja pale sou sa sou emisyon an, ou konpran, men se enpòtan pou fè moun sonje. Pou fè moun yo sonje. E menm si ou jwenn tps, si ou tout fwa ou fè retounen Ayiti, aplike pou azil. E ou gen dwa fè l pou 1 an apre ou antre. Donk se pou sa si ou antre avèk pwogram MyDen nan, ou sèlman genyen 1 an pou aplike pou azil. Donk ale kouri paske si ou te aplike pou, si ou antre Etazini nan mwa Oktòb ane dènyè, ou poko aplike, ou poko file pou azil, ale kouri pou fèl paske ou gen 1 an depi ou antre. Ou pa kapab ret an 2 zan. epi chèche azil nan moman sa a paske sa pral twò ta ou konprann donk 1 an ou genyen depi dat ou rantre si ou pa two si ki dat egzakteman ou rantre Etazini oubyen ki dat Etazini pral di ke ou te rantre a lè ou rantre nan aewopò a yo te bay ou yon fòm I-94 E gad AI 94, gade dokiman sa a, yo gen dat, e se dat ou rantre a, e fok ou aplike pou azil 364 jou avan. Tankou si ou rantre premye oktob, Ou oblije aplike avan 30 septanm, ou menm pa genyen jiska premye oktòb. Donk sa se yon bagay ki trè enpòtan. E lè m di azil, souvan mwen tande moun, sitou madam, ki di, o m pa la, m pa nan politik, afè bagay politik, non, m pa ladan, azil pa pou mwen. E pa sèlman azil, e pa sèlman politik. E pafwa, si nenpòt ki, si ou se viktim, Tankou ou te rete e nan yon zon podeprens kote yo te vide e tout zon nan bandi vin yo vide tout zon nan epi ou viktim ou oblije ale ou konpran ou jwenn ou jwenn manas ou jwenn pèsikisyon ou jwenn vyolans oubyen ou temwaye vyolans. Se manm fanmi ou ki jwenn vyolans kèlkonk e ou gen dwa aplike pou azil, ou konpran. Donk, se enpòtan pou chèche yon avoka, paske malerezman, sistèm nan yo bay negatif pou Ayisyen souvan. M pa dakò, nou gen avoka HPA ki eseye ede moun defann tèt yo, ou konpran. Si toutfwa nou nan Kalifòni, nou kapab eseye reprezante nou. Men apre sa, chèche yon avoka. Sa va lapenn pou wè èske ou gen bon koze azil e pi omwen si tout fwa ou fè retounen Ayiti, aplike pou li. Paske sa bay ou yon pwoteksyon kanmenm. Ok, trè byen.
Donk, ou pale, pawòl lan anpil la wi, madanm, mesye, m ap rekapitile pou nou ankò. Li sot di yon bagay ki enpòtan.

On 11 mwa avèk de twa jou. Konprann, pa trennen. Ayisyen renmen trennen anpil. Tout bagay yo ap pran tan. Magentan, magentan. Yo fò nan magentan an, epi jou ap pase yo pa regle anyen. Se konsa anpil Ayisyen ye. Se imen wi. Nou toujou ap pwokrastine. Nan, n ap gen tan fè l, magentan fè l, epi y ap trennen pye yo. Sela vle di ke si w antre apre 4 jen, si w antre apre 4 jen, ou pa gen okenn pwoteksyon ankò. Nan pwogram Biden nan, lè dezan w nan rive. Kou 2 zan lan fini, ebyen yo ka depòte w alèz. Sela vle di ke avan ou genyen 1 an, w ap kontwole 11 mwa avèk kèk jou avan. Si w ap trennen pye w toujou, depi w rive sou 11 mwa ou poko fè l, paske se yon pwosesis li, m pa ankouraje nou fè sa non, tcheke yon avoka. Fanmi pa ka fè l pou ou. Zanmi, menm si l entelijan, l trè smart, eksetera, gad, Ayisyen gen yon stil tou, yo konn tout bagay. Yo bezwen kontre oh m ka fè sa, sa pa anyen Check a avoka se job li, menm si wap peye yon ti kòb pou sa ok Lap ranpli azil, lap ede w ranpli, dokimante azil la Paske fò l dokimante Epi depi aplikasyon azil ou fèt Si ta gen malè epi se se kamarad anfas la konprann ki ta pran repibliken yo ki ta pran ki ta genyen Piske w gen yon fòm yo yo yo yo reponn ou yo ba w yon akize de resepsyon Ou konprann? Ou genyen ou aplike, ebyen ou kapab tann toujou, donk yo pa pral depòte w. Èske nou konprann? Li ekstèmman enpòtan, sa te enpòtan, nèspa, Madam Phillips, pou nou eksplike moun yo. Donk kounye a, Madam Phillips, nou pral, nou pral abòde yon kesyon ki enpòtan. Nou konnen nan moman n ap pale la pwogram sa, pwogram nan ap fèt la, avoka imigrasyon yo pa kwaze bra yo, donk yo kounye a ap fè demach pou wè nan kèl mezi pou yo kapab anpil presyon sou Washington pou pwogram Ayiti a ka kontinye. Sa w ka di nou sou sa, Madam Philp? Bon, depi premye jou yo enkli Ayiti nan pwogram Biden nan, ou konprann nou kòmanse demach, paske nou te konnen dezan t ap pase e ke nou te mande men kisa y ap fè avèk moun sa yo, ou konprann? Epi, men sa a etonnen nou, lè yo repan jan yo repan, ke y ap tèmine li, yo pa pral renouvle tps pou moun ki deja gen, pa tps non, pwogram Biden nan pou moun ki deja genyen. Men pou ki sa nou panse Prezidan Biden te fè l? Pou nou, m panse ke Se yon ane de eleksyon, ou konpran, epi si nou wè jounal, medya, genyen anpil, anpil, anpil demach de repibliken yo, ou konpran, kont emigran. E chak fwa ke Biden, Prezidan Biden bay yon ti kado, e pou kominote ayisyen ou byen lòt migran ou konpran e yo yo puni li yo puni li yo akzajere yo ou konpran yo fè li regrè l donk m pa franchman m pa mwen desu men m pa etone ke yo te kanpe Men yo pa kanpe li non, yo jis pa renouvle. E yo pa, e sa se enpotan pou moun yo tou, yo pa kanpe pwogram Biden. Donk, nan mwa janvye e 2025, yo pa pral kanpe li. Yo pral nòmalman kontinye bay otorizasyon travay pou nouvèl moun. E sòlman pou moun ki deja Etazini, apre 2 zan, y ap kanpe otorizasyon. Nan moman n ap pale a, gen moun k ap met aplikasyon. Oui, sa pa, sa pa touche yo. Sa pa touche. Moun ki toujou fè aplikasyon, yo gen dwa, yo gen dwa apwouve yo. Sela vle di ke,
jodi a, 100 moun, 200 moun, 300 moun met aplikasyon nan sistèm nan e ki sou entènèt la, nan sistèm nan. Moun sa yo, èske yo pral kontinye trete dosye yo? Nòmalman, yo pral kontinye dosye, kontinye trete dosye yo. Ba yo, si yap reponn yo reponn yo, si yo pap reponn yo, yo pap reponn. Wi, nòmal. Yo deja anonse sa, yo pral trete tout nouvèl dosye menm jan, tout moun ki deja e aplike ou konpran yo gade aplikasyon yo epi yap yap kontinye bay otorizasyon. Men m vle asire moun yo. Sa vle di ke menm lè yo di yo pap renouvle l, moun an dwa kontinye mete, yap yo pral etidye dosye w pou yo konn si yap reponn ou a si yo pap reponn ou. Men, eh, n'est-ce pas?
Wi, men pou pou moun pa two dekouraje, e sa yo anonse, yo deja apwouve 530 mil globalman pou 3. pou 3 peyi, ou konpran, pou 4 peyi, yo preske yon mwatye yon milyon, 530 mil moun yo apwouve nan pwogram nan, ok? Pou Ayisyen, yo apwouve 214 mil Ayisyen. 214 mil Ayisyen, se preske 40. Preske la mwatye se Ayisyen. Donk e pou moun ki dekouraje, ki enkli mwen menm wi, mwen anonse sou emisyon sa plizyè fwa mwen aplike pou 10 moun. M poko tande anyen non. Donk pou moun ki dekouraje, oh sa pa mache non, se yon rakèt li ye, eksetera, m konpran pou kisa nou pèdi pasyans. Men genyen 214 mil ayisyen ki apwouve. Donk li sa mach. Li mache men se soman ke pou chak moun li mache lan. Donk yo pa anonse ke yap kanpe, yap kanpe apwouve, apwouve moun, ou konpran, yap kontinye fèl nan mwa janvye 2025. Sèl pwoblèm se ke gen yon eleksyon. E si tout fwa Prezidan Trump reyisi ganye. li deja anonse ke li tap kanpe pwogram nèt. Li tap kanpe ni CBP 1, kote moun kapab antre sou fwontyè la, e lap kanpe pwogram Biden nan pou tout 4 peyi yo. Ou konprann sa m di w la? Donk, nou poko, m pa Bondye, m pa ka devine sa lap fè a, men se sa li pwomi ke lap fè. Donk, m rekapitile, ou di ke yo kontinye ap resevwa aplikasyon nòmalman. e yo kontinye ap gade dosye yo nòmalman. Sipozon ke semèn sa a, gon moun yo apwouve. Donk moun sa a, donk lè yo fin apwouve li, yo ba l otorizasyon de vwayaj. Donk kounye a se apre dezan, lè dezan l lan rive, donk li pa, li, lè sa a li pa ap elijib. Pwogram nan jan nou di l la, Pwogram nan an reyalite an reyalite pwogram nan pa kanpe nèt yo kontinye ap resevwa aplikasyon yo kontinye ap trete l men tout moun yo ta reponn yo moun sa yo yo konnen apre 2 zan an yo fi yo yo yo yo pa legal ankò yo kapab depòte yo fò yo debwouye yo chèche yon lòt mwayen pou yo kapab rete ozetazini. Depi mwa janvye 2023 se te toujou konsa yo bay sa vle di. Peyi ka peyi sa yo, yo gen anpil pwoblèm politik ladan. Ou konpran? Anpil pwoblèm sekirite. Pwogram nan, e yo fè l motif pou yo fè l se pou bay moun yo chans pou kite peyi, peyi a paske li danjere, e anplis pou chèche azil. Pou moun ki kalifye pou azil, yo vle ba yo yon chans pou aplike pou azil. Si tout fwa yo reyisi avèk koze azil la, yo gen dwa rete Etazini. si yo pa si yo pa reyisi se posib yap depote yo m pa dakò non m pa dakò men se sa motif gouvènman Biden nan e fò mwen eksplike yon ti bagay an plis paske nou gade Cuba, Haiti, Nicaragua, Venezuela ki se dèyè yo Men ki peyi ki pa la se Afganistan avèk Ikrèn ou konpran e moun e pou 2 peyi sa yo yo fè menm jan yo ba yo pawòl imanitè menm jan avèk e ka peyi Ayiti avèk lòt yo men pou moun sa yo yo renouvle Pawòl pou Afganistan avèk Ikrèn. Ou konprann sa m di w la? Men yo pa renouvle li pou Kuba, Ayiti, Nikaragwa e Venezwela. Sa se yon diskriminasyon li ye, sitou pou Ayisyen. Nou konnen avèk Ayiti sou bagay ki rive, ki pase Springfield. Nou konnen gen anpil rasism anndan gouvènman an e nou desu. Nou pa dekouraje non, men nou ti jan desu. Lè nap pale kounya nou oblije chanje nangaj nou pou n di yo pap renouvle l apre 2 zan. Menm si ou ta resevwa l jodi a ou demen apre demen, kou 2 zan w nan fini, ou pa ladan l ankò. Yo pap renouvle l apre 2 zan. Apre 2 zan ou fin ou menm ou fin benefisye l, fò w chèche yon lòt mwayen pou rete. Donk pou nou, m espere pwogram sa li klè, li rasire anpil moun kè yo te sote. Donk tout espwa te fini pou yo. Donk nou menm pa responsabilite nou fon te fon premye pwogram pou ou menm pou n di w men sa yo di. Donk se pa mwen k di l, se laprès, se sa k soti kòm enfòmasyon. Kounye a nou gen madam Nicole Phillips Etibridger Lyons, ebyen avoka imigrasyon k ap swiv dosye a, li eksplike l pou nou pou w kapab konprann li ou menm pou w kapab pran desizyon ke w gen pou w pran. Epi n ap fini pou nou felisite Etibridger Lyons. N ap fè yon gwo travay pou tout imigran k ap viv Ozetazini, kote Afriken, kote Ayisyen, kote kèlkeswa nasyonalite w ye a. E aktyèlman nou konnen Haiti Bridge Alliance ap fè gwo demach tou pou pwogram nan kapab kontinye nòmalman san pa gen kè sote sou li, nèspa Madan Philippe? Wi.
Mèsi anpil. Mèsi anpil.